Reprezantan spesyal Ban Ki Moon nan kite Ayiti, men avan l pati, l ap eksplike ki sa k make pasaj li nan peyi a. Sajin Joseph etidyan Ar Plastik nan ENARTS, yon modèl pou jèn yo. Nou te swiv ofisye endyen Jagat Singh pandan travay li kòm FPU 2. Ou di w pap negosye kanaval ou, bat pou pa l twoke plezi w non plis ak mikwòb kolera a, Se mèt kò k veye kò.
Mardi 26 jen 2011, Mariano Fernandez dekouvri yon peyi, yon nouvèl tè ki chaje lespwa ak lafwa. Ayiti.
Aprè 20 mwa l pase kòm chèf misyon Nasyonzini an, ki pi gwo chantye k te akonpli?
Minustah a fait beaucoup de progrès pendant les 19 mois, les 20 mois que j'étais ici.

Aprè dosye teknik ak politik, Mariano Fernandez ap kite dèyè l souvni yon nonm pwofesyonèl, ki tenas depi se travay li, yon travay li akonpli men nan men ak otorite ayisyèn yo. Je voudrais bien profiter aussi de cette occasion pour remercier tout particulièrement le Président de la République, Michel Martelly, le Premier ministre Laurent Lamothe et les membres du Parlement

Se t on aprendisaj estraòdinè pou mwen, yon gran valeur de voir la dignité de le genre dans la rue et apprécier l'art et l'artisanat artistique haïtien que je le trouve unique. Se sa k fè Mariano Fernandez rete kwè aprè devlopman endistriyèl, agrikòl, enfrastrikti woutyè ak pwoteksyon anviwònman, sektè touristik pral tounen poto mitan avni peyi Dayiti. Je crois que le tourisme c'est une option Fort pour Haiti, men il faut beaucoup travailler dans question qui sont très fortes pour permettre un développement touristique propre. Ekspè nan zafè fotografi, Mariano Fernandez di l ap sonje Ayiti anpil e li swete retounen pou kont li, fwa sa a tankou touris. Se pou sa, avan l pati li adrese l yon dènye fwa ankò ak otorite epi ak popilasyon ayisyèn nan. Bon chans, bon travay, Euh en Haïti que progrès a aux yeux de tout monde.
Pandan tan sa, Mariano Fernandez retounen nan peyi l Chili al jwenn madanm li Keka. Li kite direksyon Minustah nan men yon diplomat ki konn peyi a nan pla men l, Nigel Fischer.
Sajin gen 21 an, manman l kite Okay antre Pòtoprens ak li depi ane 2007. Li konn sa l vin defann bò isit la. Rèv li se tounen yon gwo ekspè nan a plastik, penti, skilti, seramik ak fotografi. Fanmi an gen 4 pitit, se Sajin ki dènye. Detèminasyon l twòp pou laj li. Li renmen etidye, li renmen travay. E bon l pito pa dòmi pou l etidye. Gen defwa mwen konn ap di l li pa dwe ap pèdi nuit li, li pa bon pou li. Pafwa pa gen kouran, li pran lanp oubyen flach, telefòn pou l etidye. Nan Lekòl Nasyonal Lezar, ENAT, se la Sajin ap devlope talan l. Depi novanm 2012, yo entegre yon fòmasyon desen repòtaj nan cursus etidyan dezyèm ane yo. Okazyon pou Sajin ensite jèn parèy li chwazi lwazi k ap devlope lespri ak talan yo. Lwazi la li vrèman enpòtan pou jèn, sitou k ap viv ann Ayiti. e yo plis pase tan yo nan gade yon seri de bagay ki pap itil yo anyen, men lwazi yo lan, kote ke si yo itilize lwazi yo lakay yo, ki te ka ofri yo yon seri de bagay ki te ka fè yo rive pi lwen.
Desen repòtaj se yon a vizyèl ki pèmèt etidyan yo obsève, analize, rakonte sa k ap pase nan lari a chak jou, nan tout domèn. Menm si ou pa wè desen kanaval, Gen yon rezon pou sa. Kou an kòmanse depi 7 novanm pou rive jodi an, donk nou pa t lye l toutafè a kanaval paske mwen kwè kòm se te kotidyen Ayisyen oubyen sitaden de Pòtoprens yo ke n t ap apwoche, donk kanaval lan pa toujou prezan nan lavi nou nan kapital lan, e sa k fè w pa jwenn anyen ki an rapò avèk kanaval. E dezyèm rezon se ke tou lè desen ont ete reyalize su le vif. Sajin gen yon kapasite pou l aprann vit, panse vit. Li gen tan ap eksprime an desen vizyon l pou kanaval la. Yon Ayisyen, yon pyebwa. Gen plizyè sijè ou ka develope apati de sa. Lè l fèk rantre lekòl la, li di men l t ap tranble. Li te konn ap tranble. M di l mete konfyans nan ou, e ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm pa rapò a egzèsis m ba l fè. Epi li vin rive kontwole tout emosyon l, li rive reyalize tout travay ke nou ba l fè, li reyalize l san difikilte. Nan zafè skilti, Sajin vle tounen yon madre nan sektè sa a. E lè w gade modèl la, ak rezilta l bay, ou te ka di li vle depase tout limit. Si w ap gade byen, mouvman ke l fè a, se mouvman ke l ap mache. Epi, gras avèk modèl mèt la te kite ban nou an, m oblije reyalize sa akoz de modèl la. Entelijans sa jinn se rezilta nuit san somèy. Men, se sitou yon anvi, yon chwa distraksyon ki kanalize tout enèji l vè siksè.
Namaste. Mwen di nou bonjou nan non gouvènman endyen an ki te voye m isit la kòm sòlda lapè nan Misyon Nasyonzini nan peyi Dayiti.

Wòl prensipal nou se veye fwontyè a sam ak kontwole foul moun. Border guarding or internal security Jab hum Haiti mein pahunche to hum Depi nou te fèk debake, nou te pran tansyon zòn nan. Nou te deside chak jou pase 30 minit antrenman, yon fason pou n te ka kenbe twoup nou yo an alèn, si jamè sitiyasyon an ta evolye, tankou nan mwa ki sot pase yo. Lè nou t al Jakmèl, nou te fè fas kare ak anpil difikilte avèk moun k ap manifeste. An bon sòlda endyen FPU, nou te byen jere ti sa a. Pandan si mwa ke nou isi a, nou te wè jan grangou ak lamizè ap taye banda nan sosyete ayisyèn nan. Se konsa ide a te vini nan tèt nou, nou te di, Poukisa nou pa fè kichòy pou n ede pèp la byen ke sa a se pa nan manda nou. Nou te asosye ak ong Mère Teresa yon manyè pou n te ka bay èd ak sila yo k ap viv nan fon mòn yo. Mwen te jwenn yon gran okazyon pou m travay ann Ayiti ak òganizasyon Mère Teresa, menm jan nou konn ede popilasyon an ann End. Wout la te difisil anpil, nou te fès fas kare ak move eta wout la, men alafen, nou te trè kontan pou n bay èd. Depi nou te rive isit la, nou te travay ak diferan moun k ap viv nan kan deplase yo. Okòmansman, nou te sezi wè fason kretyen vivan ap viv pa bò isit. Anpil ladan n yo se pòv ki pap leve ni lou ni lejè, e yo pa gen anyen pou yo manje. Nou bay sekirite nan chak kay youn apre lòt pou nou gade si tout moun anfòm, si gen moun ki malad, Nou ba yo laswenyay ak medikaman. Apre sa, n enfòme polis Nasyonzini yo ki ansanm ak bakòp pnh vin pote konkou. Se konsa popilasyon an te jwenn asistans a lè.
Yoga se yon egzèsis ki nan tradisyon nou. Moun Babo lakay nou te deja pratike l depi nan tan lontan. Jounen jodi a, yoga ap vale teren non sèlman nan lavi militè nou, men nan lavi sivil tou. Yoga pèmèt sante fizik ak mantal yon moun rete djanm. Kòm sòlda, nou pratike egzèsis yoga regilyèman. Sa vin tounen yon woutin pou nou.

Banbòch, defoulman. Nan kanaval se lekòl lage, tout prensip al bwa chat. San rete, se akolad, lese frape, gagann gason pa kanpe. Men, pandan n ap fè terapi pou lespri nou, pa bliye pwoteje nou kont kolera! Ayisyen se yon pèp chante danse. Men m di nou, atansyon mikwòb ki ka mete terapi sa a ka ou sèlman. Woy! Pa di m gen pleziyis k ap kite mikwòb kolera vin fè ladènyè sou yo konsa la a? Nan kanaval, vire tounen nou swaf. Vire tounen, nou ta pase yon ti bagay nan bouch nou. Se san rete, n ap manyen lajan ki pase nan plizyè men deja. Machann manje kwit yo nou menm se wololoy premye pri kanaval la se nou k pou genyen l wi ane a manje nou byen kwit e lapwòptay sou tout laliy gade non dlo kloròks nou eskòte nou la a men nou bannann nou lam nou tout lave pwòp anvan n sèvi ak yo se pa sa Kola nou pwòp, fre, enpi nou jere fatra nou. Apre tout prekosyon sa yo, se ta lave men siye atè si nou ta al chita vann tou pre twalèt yo sou pakou a. Kanta pou mouch li menm, an, piyay nan kanaval? No! Se pou patwon l kolera mete l nan chomaj. Enpi, pou lavant la, machann yo ka byen òganize ekip yo, moun k ap touche a, se pa li k pou sèvi manje a non. Ou di w pap negosye kanaval ou, pa vre? Bat pou pa al twoke plezi w nonplis ak mikwòb kolera a. Tankou bezwen w yo, pa egzanp, ou pa ka fè yo atè, mezanmi! Itilize twalèt piblik yo, ou wè, Si se pou mwen, ni mwen, ni mwen tou, e mwen menm, kolera pap fè pwen nan kanaval sa a. Enpi, nou deside slogan ane sa a, se pa 2 men anlè, 2 men anlè non, se lave men nou, lave men nou, lave men nou.